Bonjour bonsoir tout fanatik Natou pitit Soyèt yo mwen di w byenvini sou chanèl la e ou menm ki potko fè sa e ki tonbe sou chanèl la kounya mwen swete videyo sa fè w tou abòne jodi an ti videyo sa mwen vini ansanm avèk li se pou chè kanmad a m ti komik nou Nini Kologèt M pa gen anpil mo pou m di, men m sèlman vle pale de moun sa, de nanm sa, de bèl fanm sa. Jodi an, mwen felisite ou. M pa felisite ou pou ni bote ou, ni gwosè ou, ni paske ou nan nivo ou ye an. Men sèlman mwen felisite ou paske ou konnen ki jan. pou grandi moun. Ou konnen ki jan pou w pale pou fè yon moun devni yon bagay nan sosyete an. M konnen gen anpil moun k ap di se stil w ap fè, men ou pa bon vre. Men pa okipe w de sa, paske lòm nan pa janm konn sa ki bon pou yo. Men mwen menm, sa ki bon pou mwen a m ap fè w konnen sa. Ou fè mwen repran kouraj paske mwen te fin febli antan ki yon òfelin. M ap reflechi pafwa, gen kèk pawòl ou di ki rive sou mwen kòmsi m te esplike ou vitrive m. Ebyen, ban m di ou, yon òfelin tankou m ki pa p gen valè nan je anpil moun, e mwen menm tou mwen te doute de tèt mwen. Gou m di pafwa eske se pa yon fantom kap viv eske se mwen menm vreman paske m konn map konn ap gade m wem mouri telman kem pa gen sans nan pwop zye pam mwen dekouraje tout sam manyen pa bon pou mwen paske mwen leve san konsey ni manman ni papa. Men, chak grenn pòs ou fè, ou lage yon konsèy. Chak grenn prank ou, chak sa ou fè, chak ti videyo ou yo pote yon konsèy. E chak grenn konsèy sa yo, mwen mete tout ansanm nan yon panye, mwen jwenn rezilta m te gen bezwen an. Mwen jwenn yon manman, mwen jwenn yon grand sè ki ban m konsèy. Mwen jwenn yon fanmi nan Ninie Cologèt. Nini kologèt ma chérie kontinye rete moun ou ye a pa chanje klan pou pyès moun mwen toujou diw sa ou se modèl mwen ou se moun mwen renmen an ou se moun ki rann mwen fyè de tèt mwen ou se youn nan moun ke malgre m pa gen yon goud men mwen santi m alèz kèm kontan ou se youn nan moun malgre lavi ap sakaje men m pa panse avèk lavi a m sèlman panse avèk sa w mete nan tèt mwen yo ou se yon bon manman ou se yon bon moun. Ou konn kijan pou leve pitit ou. E Bondye gen pou l beni zantray ou, nenpòt jan sa ye, paske ou se yon moun ki ka leve moun. Yon moun ki ka fè w konfyans pou w kite pitit li bò kote ou. M vle anpil moun etidye, se pa, pa di sa w ap bay sou entènèt lan se pa sa w ye vrèman. Men sèlman, si yo te konn swiv ou oparavan, pou y ap reyalize nan kòmansman jis. An jiska nos jours Koman ou ye Ki jan de moun ou ye Lanmou m pou ou pa gen parèy E pa gen moun kap ka pran lanmou sa mwen gen pou ou a Sur e sèten nenpòt jan sa ye map toujou renmen ou Paske ou rann mwen pa mouri Ou rann mwen pa panse avèk lanmò Ou rann mwen pi fòt ma chérie. Kew toujou kontan nenpot jan sa ye. E pa bliye moun kap tandem yo. Pa bliye Nini se yon lòm. Nini se yon humain. A nenpot ki moman li ka fache. A nenpot ki moman gen yon bagay ke li ka pa fè li byen li repete yon mo li pat sipoze repete. Nou sipoze asepte li janl ye a. Li lè pou nou konprann ke nou se humain. Nini pa yon moun ki pafèt. Nini sise sèlman yon imen. Li ka fè erè. Li ka di yon pawòl li pat sipoze di. Men gen yon pakèt kòmantè map gade. Mesaj sa yo pat sipoze rive la. Ok. Mesaj sa yo pa gen plas yo ditou ditou ditou mes amours. Nou se fanatik Nini. Mwen konnen nan moman nap joure l lan, nan ba yon videyo, se nan menm moman sa li lage yon lòt videyo nap felisite l. Gen kèk bagay fòk nou kòmanse chanje. Pa bliye kote mond lan, nou wè mond lan ap vire a lanvè. Nou bezwen yon moun tankou Nini. Si nou gen 10 moun tankou Nini, jèn fi nou yo pap pèdi konsa. Jèn fi nou yo pap antre nan bagay ki pa bon konsa. Non jèn fi nou yo pap site konsa. Videyo jèn fi yo pap lage sou entènèt la konsa, si yo vle pran konsèy. Paske, ou wè nan Nini, gen anpil bagay. Gen anpil bagay ki kache nou pa wè. Gen anpil bagay ke nou pap konprann. Nini se youn nan moun ke lè map gadel sou entènèt la, sanm tresayi. Nini se youn nan moun lè map gadel m di wow, genlè m konekte avèk yon bagay. Nini genlè fè yon bagay lè map gadel pou m konekte avèl. Paske depi m tonbe sou li, tout tan sa l ap di an pa fini m p ap sòti. Kwè nan tèt ou ma cheri. Nini, mesaj mwen pou ou, toujou rete moun ou ye a, pa chanje klan pou pyès moun. Ni moun k ap di w bon ni moun k ap di w pa bon. Ya, fokis sou sa k ap di w bon. Pa bliye, ou gen 10 mil moun ki renmen w, si 10 grenn moun pa renmen w sa pa pwoblèm. Ou gen moun ki chanje akoz de ou. Ou gen moun ki te vle detwi tèt li egzanp sou mwen akoz de ou. M pran anpil egzanp nan ou. Gen kèk bagay m te konn fè nòmalman, ou fè m pap fè yo ankò. Gen kèk bagay mwen te konn di m pap di ankò. Gen de fason m te konn konpòte m pap fè l ankò. Poukisa? Se paske m jwenn yon bagay ki bon nan ou. Se paske m jwenn yon bagay ki ekstraòmeman òdinè nan ou. M swete Bondye beni w, beni zantray ou avèk yon bèl grenn pitit. M swete Bondye fè w gras. M swete Bondye pa janm kite ti dlo koule nan zye w, paske ou twò bon moun pou w ap soufri. Ou twò bon moun pou w ta ap kriye. M konnen chak moun gen pwoblèm pa yo, chak moun gen yon fason yo gen strès pa yo. Men, sèl sa m ap priye Bondye pou ou, pa kite anyen mal rive w. Pou Bondye toujou beni w. Beni w an abondans. Beni w nan tout sa wap fè. Tout sa w manyen. E nan map priye Bondye plis pou ou toujou. M pa jwenn mo pou m te ka dekri Nini. Men lè wap dekri Nini, ou ka mete yon fanm fòt. Yon fanm vanyan. Yon fanm de konbatant. Yon fanm ki gen karaktè. Yon fanm ki edike. Yon fanm ki Plen bonte nan li menm. Kalezo jwenn avèk yon moun. E sesi yon fam ki ekri avèk yon gran F. Kalezo, m swete se ta tonbe sou videyo sa, ou pran swen madanm ou. Kontinye ba li flè, vide flè sou li. Paske wi, li merite l. Li merite l. Mwen gen pou m fè yon videyo mes amours M ap pale de mwen espesyalman Paske e ki chaj ki chanjman eskize m ki kalite chanjman Nini fè nan lavi mwen M gen pou m fè yon videyo pou m pale de sa Donk m poko konnen ki lè avèk ki jou paske telefòn mwen ap ban m pwoblèm Telefòn nan pa tèlman bon

ki fè m aksepte l jan l ye a. Men se youn nan moun ki fè m pa dekouraje ankò. Se youn nan moun ki fè m pa mande tiye tèt mwen ankò. Ok guys? Donk, m ap vin avèk plis videyo sou chanèl lan. M swete ke nou abòne, nou pataje, paske gen videyo ki pral la yo an reyalite de mwen menm. Kòman mwen te kòmanse viv san manman, leve san manman, san papa. E koman sa vin ye a nou jou mes amours pa bliye abonne guys. Ok mes amours se la map mete fen nan ti tèt video a. Swete nou konprann tout sa m di yo ti moun. Tout se lanmou kap degaje pou Nini. E se fou map fou paske m poko ka rankontre li fas a fas. M swete nou konprann mes amours I love you guys. Pa bliye abone, pataje, komante, like.